Bonswa Ayiti, bonswa lemond. Non pa m se Plaisir Daniel, fondatè DTA, Detekte Tout Atis. Jodi a nou la, nan Limonad, nan Okap, pi presizeman, 3. Nou konnen ideyoloji a deja, se nan chak emisyon sila nou gen pou n detekte tout jenn talan nou jwenn nan chak kwen peyi an. e nou koute istwa yo, nou tande mizik yo, epi nou pataje èv yo bay piblik lan pou yo konnen kisa Ayiti gen nan vant li. Donk, se nan jodi a kay la nou ye ansanm avèk JMK. Atis sa a, nou pral pale ansanm avè l, nou pral wè l, nou pral tande l. E deja, nou konn ki travay pou nou fè. Donk, atis mwen sa k ap fèt? Mwen byen fre nan kay la. Di nou sa w pote pou nou.
Bon ou konnen depi jèn ka la se lajwa, lanmou lapè, bon enèji. Se sa menm. Donk e atis la nou konnen ou menm ou nan limonad deja, m pa konn si e lè w grandi nou pral konn sa aprè. Donk e plis bagay kòmsi ki toujou entrige m se lè m ap, lè kòmsi m al fè rechèch de ou, mwen mete JNK, mwen te toujou ap poze kesyon, kisa ki defini sig sa a? Bon, jiska prezan, moman an, m kwè ke moman poko rive pou m ta bay definisyon an. M vle di ke si lè m atenn 10 ka sou YouTube, m ap, m a, m ap gen aksè pou m bay yon definisyon. Yon definisyon sa. E m panse chak atis k ap vini, yo menm yo gen yon, yo gen yon, yon fason yo gade ang lan. Men, kanmenm ou ka di nou, èske se non Fò ou pran ou byen se m te ka di menm si pi fò bagay la kòm si manman koze ap sere men gon ti apwòch ou te ka fè pou nou pou n konnen plis kòman nou. Sil fò ta gen yon anvi konnen ki kote non soti dirèkteman. Ou ka ede m ede m rive 10 ka apre sa m ap ba w definisyon an. Men pou kounye a m poko ka di w anyen apwopo de jèn ka. Ok. Mwen atenn li kanmenm paske depi 2 te a la, m panse se travay sa nou menm n ap fè avèk chak jèn nou rankontre. Donk jèn ka nou pral nou pral pale, nou pral pale mizik jan mwen mwen m renmen fè l, m renmen li. Monchè mwen te ansanm avèk ou dènyeman mwen wè ke Ou gen yon potansyèl, ou gen yon talan lakay ou ki dwe parèt. Paske vwa pa, lè vwa a kache, li pa vreman bon pou lòt ti jèn kap vini yo. Donk e nan fason sa nou te di ou ke li tap esansyèl pou nou te chita pale ansanm avèk nou ansanm jodi a jan nou ye la. E kisa ki pral pouse ou antre nan mizik? Jiska dat ou menm ou toujou rete avèk menm objektif sa depi lè ou te antre avèk jodi a? Bon, kisa li ye? Depi lontan, m te toujou pasyone pa mizik, byen ke m pa t konprann li. M te toujou konn ap patisipe nan de konkou k ap fèt isi an, e m arive chanpyon plizyè fwa. M poko te pwodui vrèman, sofke m t ap entèprete. Fè mizik espanyòl, angle. Ok. Depi nap kraze moun avèk bagay sa yo. Men, e, te rive yon moman, kote ke yon patnè m, ki rele, m pap site non misye nan chwa rege, misye pa pwodui ankò. Ok. Misye rele Bendji. Bendji. Ya. Ya.
M kwè se, se avè l ou sòti premye mizik la. Ya. Misye tèlman ap tcheke, misye di, oh gen talan men. E menm gon pwojè la map ba ou l an nou frape anyen pap sou kontè w m di a men pa gen pwoblèm frè m te tcheke l misye vin ak refren an epi lè map met vwa m fè tout nèg soti paske m gon timidite m pa kwè nan sa map fè a apre sa m byen pase lè maestro a fè nèg yo antre nèg yo tèlman kontan nèg yo di yow bon bagay kontinye fokis apre sa se la m te fè aparisyon premye jou mwen. Ok, m panse se Bendji ki pral met ou nan anrejistreman, ki relasyon ou toujou gen a misye kounye a, bay sa yo. Bon, m ak misye nou toujou konekte, w ap wè nan moman an la m pral lage premye EP mwen, misye ap sipòte m anpil, misye di m kwè nan ou, m ap pataje pou ou, e dèfwa si ou bezwen sipò ekonomik, ou gen dwa kontakte m, si m kapab, m a fè sa m ka fè. Paske konnen, lò lò ap lage epi, anpil depans, anpil bagay ap fèt, misye toujou konekte ansanm avèm jiska prezan. Ok, se byen, paske mwen kwè mizik sa, lè sa wap pale la, li gen 3 a 4 an, donk nou toujou rete ansanm, sa sa se a felisite. Men apre e mizik sa, apre mizik sa mwen kwè ou pral sòti yon mizik toujou pou kont ou, ou pa akonpanye, men ou gen dwa toujou gon staff, men mwen kwè se tit mizik sa se wap. Wap peye yon bagay konsa. Pale nou de mizik sa. Ki bò enspirasyon sa soti? Monchè, men sa ki pase. M te, m te la m di a bon m, bon m fè yon mizik sosyal konsa ma atenn yon piblik ki, ki majè nan yon sans ki konprann sitiyasyon an avan m rive jwenn jèn yo. Ok.
E la m kòmanse ap, m kòmanse jwenn refren an. Apre sa, m di, a, ban m al anrejistre. Lè m rive nan stidyo a, m a ekri. Ou tande, m pa gen te prepare non. Sa fè w wè, gen nèg ki di yo renmen mizik la, gen nèg ki di yo pa renmen. Yo pa renmen. M te jwenn siksè avè l kanmenm. Gen de moun Kanada ki te sipòte m, yo te renmen mizik la anpil. Pase l nan show, TikTok, bagay. Byenke gen nèg atè ki pa t renmen l, men. e te rive sou moun ke w te rive a. Donk ou di yon bagay la, moun Kanada. Donk m panse se nan dyaspora a souvan yo jwenn jèn yo. Men èske moun sa yo ki renmen mizik sa a toujou ansanm avè w jounen jodi a? Wi, gen anpil moun ki toujou sipòte m akoz de mizik sa a. E w ap wè gen de zanmi ke m fè pa rapò a live lè yo t ap pase mizik la, m te anba live lan. Yo te kontakte m, yo te di m fokis, bat, toujou yo te kontakte a. Monchè, mwen menm tou, se sa mwen wè nan ou menm, se ke lè m ap tande ou k ap chante, donk ou bay yon gou a retande, se sa k fè m te di kèt. Monchè, m t ap renmen jwenn ou. pou nou la men nou pa pral kòm si ka pale de tout mizik yo ansanm e nan inè tan nan inè tan edmi e nou pral bay sa ki pi enpòtan yo e sa ki make plis e sou rezo a e map gade mwen gen 10 mizik jan mwen te dil lan e nan 10 mizik sa yo eske apre grenn mizik sa ou te fin di e bndye te baw sipò finansyè yo bay sa ou pou te kontinye. Eske gon lot moun ki baw sipò pou res mizik sa yo? Bon, jiska prezan pou res mizik yo se fos kouraj mwen epi bon te ka di mennaj mwen ki renmen yo kouman. Pafwa m pa pwodwi li ka di a JNK fò pwodwi, m kwè nan ou, kisaw ekri, eske w gen pwoblem sou bgy? Li ka di a.

dwe chanje nan yon tit ki di lavi m pap rete konsa. E ki bò enspirasyon sa sòti? Sa k te pouse w fè deklarasyon sa a nan yon mizik? Men sa k pase. M sonje te gen yon pwogram isi an kote ke tout nèg ta ale epi mwen m pat gen mwayen. M pat gen mwayen pou m ta ale nan pwogram nan epi m te gen, m te, alaverite m te gen rad pou m ta ale. Mwen pa vle al nan yon pwogram se sou kont nèg m ale pou yo ap ban m bwè. Bwè, ya ya ya.
Sa enpòtan. M chita, m chita lakay mwen, m ap pase bit sou YouTube, e m tonbe sou bit la. Kounye a m kòmanse ap fredone, ap fredone, kounye a m frape. Oh, bit sa pa orijinal? Li pa t orijinal. Li pa t orijinal. Men se aprè m fin ekri mizik la, m fè nèg la rekod li pou mwen. Ok, ok, ok.
Sa vle di ou remanye bit sa pou te frape sou li. Tande mizik yo lè m ap chèche mizik yo. Lè m pral wè w gen yon mizik ki rele Kite m fimen bòz mwen. Men, lè m wè tit la, m ap di, Eske pèsonaj la renmen jan de bagay sa yo konsa pou jan mwen wè l. Epi se lè m pral antre nan mizik lan mwen pral wè mizik la esplike yon lòt reyalite. E sa fè m plezi. Donk mwen jwenn plizyè tit konsa. Donk tit la pa orijinal men tit ou menm ou dekòtike avèk tit deja yo se de bagay diferan. Ki bò enspirasyon sa sòti ankò e kisa li menm E mizik, ki sa li, e ki sa mizik sa a an swa pote pou ou aprè? E paske mwen menm mwen jwenn yon seri de bagay kòm si mwen aprann de mizik sa. Bon, enspirasyon an soti nan, e mwen menm avèk kèk jèn ki te la, ki t ap pase beat, nèg yo t ap pase beat, e mwen di, a m gen yon beat la, kounye a, lè nèg yo lage beat la, m di, ban m lage yon refren sou li. Ok. Kounye a m di kite m fimen pòz pa kritike m sa pa gade m. Kounye a m di eh si m al fè mizik sa pou m pale de mwen. Ok. Manman m ap wè pran sa mal. L ap panse ke se bòz m ap vann. Kounye a m di banm banm kreye yon strateji pou m pale de yon moun kote ke m ap ba l yon konsèy. La Byen ke li ka pa fin aksepte a san pou san men lap wè son konsèy map bay nan mizik la, lap reziye lap aksepte. Mwen kwè menm li konn ap chante mizik la lase rann kont. Tèt chaje.
Men kounya la konbyen tan mizik sa pran pou fòmel pou metel konsa pou master ni tout bagay ansanm avèk staff pwodiktè ou. Bon men sak pase.
Mizik la pat pranm anpil tan poum te ekri. Paske mte gentan jwenn refren an. Ok. E lè m jwenn refren an, tout antan ke chak pati m ekri, m santi tankou s on bagay k ap ekri nan tèt mwen k ap tou di m mete sa, mete sa, mete sa ak tout melodi. Ok. Kounye a lè m al rekòd m ekri a sou beat Pepe, kounye a, Maestro Kevy, nèg ki k ap travay avè m nan, misye di, oh mix sa rèd, m a fè w kado yon beat. Misye fè beat la nòmal nòmal, w ap wè, kounye a mix sa, se li ki gen plis view sou TikTok.
Se sa mwen wè. Men kounye a la, gen yon lòt bagay nan mizik sa. Paske mwen menm sa m atenn de mizik lan, e gen dwa yon moun k ap gade l apre pa atenn sa. Se ke mwen wè se yon moun komsi ki jwe wòl kouzon nan ya. Eske e komsi an reyalite kouzen sa li menm pou jan komsi map gat misye ya eske li menm li pratike oubyen se ou menm ki met misye nan sèn nan? Bon e se sou sakrifis. Ok.
Paran misye pa konnen si tout fwa ba li nan video a ap fè bagay sa. E se mwen menm ki dil yo. Eseye jere m pou n fè bagay la pa griyèl. Kounye a la, misye reziye l. Li nachte, nachte kèk bagay apre sa nou pati. Nou pouse, se sa menm. Lavi, lavi isit pa fè kado. Tit sa a, m panse se yon tit ki pa orijinal toujou, men sijè yo toujou diferan. E nan lavi isit pa fè kado sak pouse mizik sa paske m kwè manman w ki jwe nan video a ansanm avè w donk m panse gen yon apwòch ki dirèk pèsonèl oubyen se jis bon Mara di li gen yon apwòch pèsonèl a san pousan men petèt senkant pousan paske Chak moun, byen ke m di chak moun nan lavi gen yon tray y ap pase. Ok.
Ou te ka yon gwo bizman, yon milyonè, kanmenm ou gen yon bagay k ap ba w pwoblèm, k ap domine w. Kounye a la, pandan m te chita nan lakou lakay mwen, epi te gen kèk patnè la, y ap pale de kisa yo pa ka posede, sesi sela, m di mesye,

E kòm mwen te di w deja, nou pap ka pale nèt de tout pitit mizik yo, de mizik yo, se jis pase n ap pase sou yo. E ann leve vwa nou, e èske se nòmalman se Jovenel oubyen se se yon ensidan, di m kòman sa te ye pou nou paske an reyalite Okap pa sibi sa moun Pòtoprens sibi men ou pale de tout moun an swa, pandansetan ou pa viv reyalite Pòtoprens la e mwen menm ki sot anba a ki vin la mwen wè reyalite a nan mizik lan. Bon, e sa ki pase? E konnen byenke nou pa viv Pòtoprens men nouvèl yo nou toujou wè atravè rezo sosyo e Nikodji te fè yon mizik E nan menm epòk, e yon ti dam yo te boule ti bebe, ti bebe a nan menm. Kounye a la, m di kèt yo, Niko di ap byen pase, mwen m gen talan tou. E pou sa m pa chante pou peyi a tou. Bon banm frap yon bagay. Kounye a pandan m chita lakay mwen, menm sware a m ekri refren an avèk premye pati a, lè m al rekòd mizik Maestro K-Wiz e degaje w mete lòt pati a. pou nou finalize mizik la. Ok, se sa.
Aprè sa, m poko ap antre nan love paske e mizik ou mèt ale sa, fò m pwopoze paske talè a la ou soti bon bagay, se tou nòmal pou ta gon mizik konsa. E men, ban m ale pi lwen nan zòn nan. Paske lè m antre la, se vre e rimè yo e. yo ka kouvri w konsa tou yo gen dwa pa kouvri w se jis rimè epi mwen menm m pral chache konprann yon lòt fason yo fè m konnen atis sa pa rese
bon sa pral depan de kòman yon moun pa rese alò nan pa rese m ap di an se ke yo di m atis sa pa jwe pwogram atis sa plis renmen pwodwi rimè a an swa se konsa l ye nan lari an lè m tcheke sou bon pèsonèlman yon atis pa fòseman se je pwogram ki pou fè ou gen valè. Mwen menm, m te toujou di, toutan ke m pa gen de twa mizik k ap fann lari a, m pa pral jwe yon pwogram pou moun ap ridikilize m anlè a, ap desann se se la. M konn wè y ap fè anpil nèg k ap monte sa atè a. Kounye a mwen menm m di, ban m travay davantaj, itilize rezo sosyo yon fason pou m monte tèt mwen, lè konsa moun k ap mande m Ok al jwe.
Al jwe, se pa mwen kap mande nèg pou m jwe. Ok. Ou konprann atè a anpil nèg kap di m pale se yo kap parèt kote yon kote yon nèg kap fè pwogram wap di yo mete m nan pwogram sa a mwen pa konsa. Ok se se se sa ke mwen menm mwen te bezwen konnen an donk se ou menm sèlman ki te ka konfime sa aprè sa mwen te fin tande yo donk se yon estrateji atis la prepare pou li menm li rive sou sèn se pa sèn nan kap rele l men se li kap rele sèn nan, se moun kap rele l al sou sèn nan. Bon se trè byen. Donk nenpòt jan fòk nou chanje paske nou pa ka dirèk konsa. Men m pa ka pa pale de pwojè sa. Men m te fon ti poze pou m te vini sou sijè a vrèman byen pou alèz pou ka pale de sijè sa. Ou di m ke Mennaj ou konn baw bakòp men ou al la wap di mennaj ou mèt ale. Lazare, ou mèt ale. Dim kòman ou fè wap voye mennaj ou ale pandan tout bakòp sa yo. Si tout fwa yon mizik fèt, yon mizik pa fòseman gen rapò ak vi prive yon atis. Yon atis ok.
Ou konprann?
M ka konprann reyalite jèn yo, m di a, si m pale de yon mizik kè brize, anpil moun kè ap brize nan moman an, ki ka chante mizik sa. E reyèlman vre, lè m lage challenge lan sou TikTok, m arive fè 5000, 5000 piblikasyon, moun kap itilize son an.
Kounye a m di, a wè, strateji m itilize a bon. E men, anpil moun panse se kè m ki brize vrèman. Ok, ok.
Se sa menm. Donk e, nan moman an, m panse moun yo sibi anpil, e m ap tou fè santi sa. Atis la pa chante pou li, atis la chante pou nou. Donk e, se Pase pran atis lan se pase bay atis la love lan al tande mizik li yo dayè mizik yo gen fon yo menm yo yo tit yo gendwa pa orijinal men atis la orijinal paskel gen talan pur nan li menm janl rele tèt li e JMK yon talan konfime donk e JMK nou pral pase nan manman koze a aprè tit mizik yo m panse moun yo tap tande sa la e tout tit ou gen la malgre nou pa site tout men yo pral yo pral viv. rès yo men kounye an GMK pale nou de nou de ou kisa ou menm ou fè aprè mizik ki pou jere mwayen finansyè ou ekonomikman. Bon eske m dwe ba li piblik? Bon m panse yon pwofesyon wi men si gen lòt ti detay ki pa ka pataje wi ou ka toujou sere sa. Bon, pou kòm pwofesyon, m te kapab di m se yon fotograf pwofesyonèl. Ok. E anpil moun ki ret Limonad konnen m gen studio m, BS, ki kote ke se mwen ansanm avèk Tayson Guillaume ki mete ansanm ki gen studio sa Limonad. Ok. Youn nan studio k ap bay pi bèl foto atè a e nou pa fè djòlè w ap wè nou pa janm nan Lage la. Se foto nou ki pale pou nou. Ki donk, sa se yon premye sous de revni. Pèsonèlman, lòt sous de revni yo, m pa ka bay yo la. Ok, se sa menm.
Men, men, men, men, men, m ap tenas paske m te wè w sou yon machin a koud. Nan yon videyo, bon, m pa konnen sa k pase. Eske videyo sa li menm li reyèl sou pwofesyon sa a tou? Non li pa reyèl non sof ke Ok ou fè ou fè sèn nan parèt nòmal Ok ok li depan Wi sa menm Bon atis lan isi a nou menm se se plis atis lan ki pou vann tèt li se pa plis nou menm ki pral nou la men atis sa nou nou nou te pase sou chèn youtube ou nou wè yon kantite nou pase sou e nòmalman tiktok ou nou wè yon kantite e kounye a kisa ou menm ou panse fè e jis avan nou rive nan nan nan e epi a ki pral sòti a kisa ou menm ou panse fè pou jere e piblik sa paske m panse yon pwojè epi se pral yon chwa e pa kòm si tout piblik ou genyen an e aprè mizik e mizik sa la epi epi a kisa ki pral kenbe piblik sa paske mwen wè piblik la ansanm avè w nan moman an la bon.
E EP a se, m te kapab di, se yon debi kanmenm. Ok.
Byen ke m pwodui deja e, men, anpil moun ap mande m, yo di, a, ou pran twòp tan pou w lage mizik, e m di, a, bon, bon m, bon m ba yo 7 grenn mizik sa, e o kou, o kou ane a, kounye a mwen menm ma gade pou m wè, kòman èske m ka prepare lòt mizik selon e succès EP a ou konprann sa m di w lan men apre m fin lage EP a la m pwomèt moun yo chak grenn mizik ap gen video. Ok men ki vrè non atis la? Bon vrè non atis la se Nickson Geffroy. Nickson Geffroy ta m panse chak talan ki nan kòmsi ki nan game nan, nan Etienne Maille bon byen ke m wè majorite atis Okap yo limite tèt yo ak koze Etienne Maille sa paske l gen twòp ipokrizi e men majorite atis yo jan w sot di m nan la ou gen nòmalman yon EP k pral sòti aprè sa ou pral gen pwojè ki pral sòti a tout videyo e majorite atis sa yo jan m t ap di an yo menm yo gen yon bòs. nan palman, nou pa pral nan politik la, nou di l, swa yon moun, jan w sot di talè a, yon moun aletranje, ou di mwen se li menm k ap pouche tèt li. Emm, kòman w pral fè pou w sòti tout rès mizik ou pral sòti aprè yo, e, avèk videyo, e kòman EP sa li menm, kiyès ki bòs EP sa, m wè ou gen yon. yon flyers ou gen tan pibliye ke ou pral fè yon, nan ri sa la menm, e ri se melon pa vre? E ou pral, nòmalman ou pral fè yon ekla pou vòt sinyati an. Donk e, kisa se kisa, kisa, kisa sa, kisa sa vle di avèk e moun k ap sipòte w? Bon, pou lenstan, tout. Strateji wè kap itilize se bon kote pam, mayen sipò. Mayen sipò. E sim di m tap tann sipò de moun pou ki vin edem nan sa map fè la, sensèman se kounye ou ta pral dim parese. Ok. Yo pa tap jwenn mwen pwodui menm. Pwodui menm. Ou konprann?
Grenn avantaj ki vin genyen se le fè ke e maestro a toujou tyen aske lèm bezwen rekòd yon mizik menm si tout fwa m pa pa gen mwayen ekonomik studio a lib pou mwen menm apre e jan sa te ka ye nou ka toujou fon fon jès ou konprann men pou EP a se fòs kouraj mwen lajan m ka Tap envesti tap envesti nan moman an. Ok. Ou konprann? Se sa k fè w ap wè m ap bay tout mwen menm e sèlman sipò m bezwen nan men fanatik mwen yo se aprè EP sa fin soti la, se montre m ke yo avè m, pataje, abòne epi woule mizik yo tout kote. Se sa menm. Paske se lari an epi pataj lan se sa ki fè a. Men atis la e nòmalman di nou Kisa ou menm ou panse avèk jèn kap vini yo? Ki ki konsèy ou ka bay pou voye pou yon jèn kap vini la? Eske se jèn ki nan mizik? Nan mizik, mizik kap vini nan endistri an. Bon, mwen sa m ka di yon jèn kap vini, avan ke ou antre tèt ou nan dosye mizik, chèche fon bagay kap antre lajan. Ok.
Sinon, ou pral wè ou antre nan mizik, ou ap wè santi mizik pa pou ou, ou vle dekouraje pa kont ou gen talan. Ok ok.
Men, si tout fwa ou jwenn yon moun ou di a ou gen talan map pouse w, la ou ka antre tou avèk tout fòs kouraj. Ok. Sa fè m di tout nèg avan w antre nan domèn mizik, bat pou w jere baz ou avan. Baz ou avan. Paske bat sa l ap son bagay tèt chaje, tèt chaje. Ok. 1. Ou gen dwa fè yon mizik ou pa t atann li mennen, ou pa t prepare pou sa. Kounye a la, ou pa t gen sandal, ou vin pa ka soti deyò a nenpòt jan. Ou vin santi ou nan yon pwoblèm avèk menm pwòp tèt ou. Kidonk, nenpòt nèg ki vle antre nan mizik bat pou prepare mantal ou avan, paske w ap jwenn nèg k ap rayi w, san ke w pa fè yo anyen. Demoralize w.
Demoralize w, di se, ah, mwen ap fè makak, yo dwe fè rizib. Poutan, ou gen de moun ki tèlman anvi rankontre w, k ap di, kèt, si m ta gen rankontre atis sa la, m t ap santi m fyè. Pa kont, nan lokalite w ankò, ou pa jwenn, ou pa jwenn valè sa.
Mwen menm, sa k vin pouse m fokis, se le fè ke m kòmanse jwenn valè lakay mwen, Kounye a, lè m sòti tou, se lè sa m vin wè, a, m dwe travay plis, fason moun yo akeyi m, fason moun yo ban m love. Ok.
E kòman w wè tèt ou nan dizan, kenzan k ap vini ankò? Bon, m va di dizan, nan senk dizan ankò. Bon, nan senk dizan ankò, m ap youn nan jenerasyon k ap vini la a, k ap plis briyan.
Ok, se sa. Mwen ap tann sa paske mwen kwè nan talan ke mwen an, nan JMK. Apre sa mwen tande, byen ke mwen pa konn sa k anndan, sa k ap prepare yo, men potansyèl la atis la mwen wè l answa. Men atis lan, Gen yon bagay mwen toujou swiv nan chak atis kap vini. Byen ke ou menm ou sot fèl diferan paske ou sot fè yon bagay la diferan paske lòt atis kap bay e konsèy yo se toujou di atis yo vini e san prepare men ou menm ou sot pale la ou di fòk li prepare. Ya, gwo ti preparasyon pou ki fèt. Ya. Sa vle di ou viv, ou viv yon bagay kanmenm nan nan nan nan mizik nan antouraj ou. Ya, se pou, men se pou m montre w, m sonje lè m te la, lè m te lage mizik, yo pale, byen ke yo pa t pale de li talè a, e m fin lage l, li mache, e gen anpil moun k ap di, a e li bon, li bon, li bon, m vin pa gen kenn mwayen pou m ta lage yon lòt tou swit. Ok. E nan moman m poko te gen maestro Kevy kap sipòte m nan nivo sa. Nan nivo sa wi. Kounye a m vin pa pwodui ankò. Gen nèg kap di a bon ou gen talan ou pa vle pwodui nèg ba poutan bagay map fè, lekòl m ye m vin pa ka pwodui jan m ta pwodui a. Kounye a la m di a bon m tèmine lekòl mwen m pwal chèche yon stabilite. ekonomik, lè m fin gen sa vle di, menm si tankou li pa ka kouvri tout bezwen m yo non, wè wap wè nan moman an m ap ye, se lè m ap pran gode taksi m pran. Kounye a la, m di kan menm m ap ka peye studio, e m ap ka achte yon grenn mayo mete sou mwen pou m ka pran lari a pwòp. M pa di tankou pou m ekstraòdinè men m ap pwòp. Ya ya, nou pral rive nan manman koze a. Nan emisyon sa a, nan byen ke mwen souvan di se pa yon emisyon se yon manifestasyon paske nou pa sèlman rete anndan anndan e stidyo pou nou tann yon atis vini nou al chache atis sa kote li a nou nou gen mach sa menm nou konn rive nan stidyo mizik nenpòt e bitmekè oubyen nenpòt e mayestwo epi nou di nou gade atis ki kapab nou gade atis kap travay epi pou nou menm nou fè nou fè sweet lan e men la nan manifestasyon sa nan emisyon sa nou toujou genyen yon ti ribrik fristal fristal la li genyen plizyè plizyè li an di li genyen 2 branch la dan swa ou frede nou yon mizik ou ou di mwen ou ba nou nan akapela yon orijinal fristal. Euh, de inspirasyon. Bon, m te ka bay yon orijinal freestyle wi. Mhm. Trè senp. Ok.
Men m renmen lè m gen challenge. M ta jwenn yon nèg ki anfas mwen. Ok. Pou wè sa m peze.
Ya, ya. M pa sèlman chante. Ou konn nan mizik mwen yo m toujou mete ti bout rap. Ya, ou renmen pou n tès la. Ya. Ya, ok. A vè di, m ta toujou bay yon, bon, yon ti bagay tankou m ap travay, kote ke apre epi a, M panse ke se li menm m ka lage bay moun yo. Ok. Yon mizik ki di e kèm pa pou ou ankò. Ya, ou di mizik sa poko sòti wap met yon branch deyò. Non, non, li poko fin ekri tou. Ya, ok. M kòmanse konsa.

poko sòti e poko konn kilè lap sòti. Nan nouvo yo gen dat. Yo poko gen dat.
Dayè atis la di menm eke li poko ekri. Aprè sa atis lan, m ta renmen ou di nou kòman ou konprann DTA. Bon, sensèman, m felisite ou bro. Ya bro. Pou gen nèg m te kapab di ki. Li ta pral di atis la ou konnen jan bagay yo ye fò ta lage yon nez pou m ta pran entèvyou a men ou menm ou pa gade sa ou gade potansyalite ke m gen lakay mwen talan ou di a nèg la gen talan bon m ba l respè e fason m wè Wap banm love la nan a travè rezo sosyo yo, jan wap pale de mwen, mdi kèt yo nèg DTR ap fè yon gwo bout travay, gwo gwo tonton bout travay. E ke sensèman m ta renmen DTR eksploze a travè le mond antye. E sa menm. Monchè respè man. Bon, m panse m espere sa, map travay pou sa. E tout staff la tou, m panse ap travay pou sa. Nou gentan gen yon bèl ekip isi. E lè n di ekip, se jèn atis nou gen isi. E trè pwochènman n ap mennen yo nan stidyo. E si n ka site, nou gen Numaj, epi nou gen The Best, Master John, tout nèg sa yo, epi lòt ankò ki nan staff la. Men atis lan, m panse apre Ti rale sa w fè pou DTA? Ou gen yon konsèy kanmenm swa ki ka vini a lavni pou ou menm wap kite? Ou gen dwa kòmsi pandan w sou rezo oubyen pandan wap regad emisyon sa yon lè, pandan w fin fè siksè, pandan w rive nan yon degre pou w di a monchè m te di sa, li swiv mwen e. Pafwa ti tounen sou vi m. Ok. M fè w konprann yon bagay.
Konsèy pam pou tout moun an jeneral sitou jèn yo sitou wap wè jèn lè yo lè yap pale de timoun 2000 yo gentan metel nan yon fason ke se ke se yon vye bagay poutan li pa konsa e konsèy pam pou chak grenn jèn kap evolye nan kèlkeswa domèn nan premye bagay pou ou fè se respekte paranw respekte sitou konsèy manman w. Ou konprann? Paske m se yon moun ki respekte manman m anpil, anpil, anpil. Byenke gen de bagay li vle m fè, men m poko
ka fè yo.
E grenn konsèy pou chak jèn fè, nenpòt sa ou wè ou renmen, fokis ladan l. bay tout ou menm menm ke lè w kòmanse ou pa jwenn sipò men pa rapò a enèji ou bay ladann ap rale moun vin sou ou lap di a misye fokis wi annou bay pase annou fini pa aksepte paske nou wè misye kapab li fokis ladann epi chèche yon grenn bagay pou fè avan lèm di grenn bagay pou fè a ou ka gen talan sèt Men, aprann yon metye, ou konnen ki ka ba w yon ti kòb, ou fokis nan sa w renmen an. Nan sa w renmen an. M pap ba w manti, tout fwa m wè pou kounye a, tout sa m fè m pa ka pase nan mizik, m ap pran yon poz. M al fè lajan, apre, m vin fè mizik, paske m renmen mizik. Ok.
Sa vle di sa li nan san w? Li nan san m. S on misyon m dwe akonpli. Ok ok sa fè bon pou jounen an sa fè 2 atis m tande k di sa oh non lòt atis sa li menm li plizi mwen avanse an di fantom mwen tande k di sa talè a e son misyon l gen men atis sa janm wap di a la Avan sa, si jounen jodi a ou vin wè w gen gen talan sa a oubyen ou santi ou gen misyon sa a, avan sa ou te ou te ou te nan mizik oubyen ou potko gen ideyoloji sa a, kilè ou pral wè w gen ideyoloji sa a ou gen misyon sa a? M te toujou gen ideyoloji an, paske m te gen yon kouzen nou te leve ansanm e gen anpil moun ki te panse ke se frè nou ye, Te rive yon moman, misye al nan lapolis, m ta, li te, li tap konseye m tou, m ka ale, men m di, byen ke m pat avwe misye ki sa te plis pouse m pa ale, men, kounye a misye ap konn rezon an nan emisyon sa. Ok. E, m te di, a, Desten nou tout pa trase menm jan. Menm jan, ya. Li petèt ou ka fokis nan sa w renmen an, men menm m pap kouri abandone rèv mwen jis paske ou menm nou leve ansanm pou m swiv ou. M di a, banm rete nan domèn mwen, m travay, map travay, map travay, map travay jiskaske m jwenn sa map chèche a. Ya, e sa.
E sa. M panse frè a Jean di a, li pral tande sa epi li ap aprann de sa tou. E m swete sa swiv ou. pou menm frè a fè chimen nou fè chimen epi nou tou lè 2 reyisi epi nou kwaze ansanm donk se se se konsa menn se se se pa grandyoz nou menm nou fè isi se fè piblik la wè wè e wè ankò paske mwen kwè se pa dènye emisyon nou ansanm se se yon premye e n ap kontinye paske talan an toujou la. M panse se te yon plezi pou mwen jodi a pou m te ansanm avè w JNK. Byenke gen bagay ki pa pale, men m panse nan anvan dezan, anvan twazan ankò, y ap pale. E jan m di w lan, jodi a m te kontan ansanm avè w, mwen te kontan tande ou menm k ap pale de mizik ou yo. Nou pral gen yo ni anba banyè a, ni nan emisyon sa a. 22 janvye. Wap wap difize yo.
Oui, 22 janvye.
Mwen se epi mwen an. Non, non. Epi a, se 22 fevriye. Donk, mwen pa se pwojè sa mwen ap tann li. Donk, jan nou di a, se ton plezi a. Donk, a la pwochèn. Bon, jis avan, bon ou gen bayan dap ajoute. Mwen de ka baw li kom konsey tou. Ya. E chak gen moun ka gade m la, ka aprann de sa. Gon nivo sakrifis ou fè pou yon bagay, depi ou abandone, menm nature a ap gen pwoblèm avè w. Ok. Paske ou gentan bay tout ou menm, nan moman ou pa, ou ka pa konnen ou ap jwenn siksè a, se nan moman sa ou abandone, aprè sa ou pwal fè a, se la nan ou pwal pase plis mizè. Ou pwal pase plis mizè, ou pwal echwe paske ou pwal rekòmanse. Rekòmanse. Sa bon, sa bon. Mèsi anpil atis la. Bon, mwen se pwal. Donk, se te mwen menm, Plezi Daniel. E jan nou konnen l lan, pdg DTA, pdg e yon platfòm ki pa, yon platfòm ki la pou, pou, pou jèn yo, pou bay yon, yon, yon fòs, yon bourad ansanm avèk yon seri de jèn e ki nan fè nwa. Donk e gen anpil talan ki mouri nan kafou, Se paske nou pa jwenn yon seri de moun, depi nan syèk dantò, paske avan, nou pa t janm jwenn moun ki te pou sipòte ni Fantom, ni Wendy, donk Wendy li menm se de sa, se sa ki vin mennen l kote l ye la, paske li te gen yon detèminasyon. Menm jan m wè sa nan JMK ki t ap pale la ansanm avèk nou. E, ben, Mwen menm mwen la, mwen ap kreye tout sa k posib nan mwen menm, nan fòs mwen, nan mwayen ke m genyen pou m bay jèn yo limyè yo merite an. E m panse se pa paske m kapab, men se paske m santi m dwe. Paske m te nan domèn nan, alaverite, se dekourajman ki fè mwen ralanti e se sa ki pral repouse mwen e di, a, si mwen kanpe nan domèn nan, mwen kite staff mwen, kite Team Blood, e pou mwen, mwen te prezidan gwoup sa, pou mwen vin e lache konsa, mwen di, en en, fò m bay bouwèt, fò m vin sèvi piblik la yon lòt fason. Bon, se la, mwen vin panse avèk DTA, paske m te gen mwayen radyo tou alepòk. Nou konnen sa. Epi se la mwen pral pouse, mwen pral vin jwenn DTA ansanm avèk pdg Jimmy Jean Brice, jan m renmen di l la, pdg de pdg. Donk anpil lanmou pou ou Jean Brice. Donk jodi a m te la nan Limonad, nan Okap ansanm avèk jèn sa JMK. Dayè nou konn bagay la, al sipòte jèn sa. Epi li menm l ap kontinye fè mizik pou nou, l ap kontinye ba nou lanmou. A la pwochèn, m panse yon lòt fwa n ap gen yon pi bèl emisyon, n ap pi fre, pi klin jan w wè nou an.
Hey yo, se Atis the best, nouvo mizik la deja parè Pour le 23 ale sou YouTube Master John Lantamy, DTA, Detekte tout Atis, Manager Plaisir, Daniel.